Gwo nouvèl, gwo eleman de fòmasyon nou pote pou nan emisyon si la, pa bliye ou sou pèp la pale nou vin pote bon jan nouvèl, bon jan eleman de fòmasyon, se dezyèm sòti nou, ebyen eh pou jounen jodi samdi a la ki se 28 fevriye 2026, mwen swete ou pran ti chèz baw chita, detay yo anpil. Ebyen gwo deblozay nan mond di la. Avan menm nou antre nan sa kap pase nan Mwayen Oryan an, e pa bliye n ap pale de dosye revolisyon Guy Philippe, dosye kap fè aktyalite moman, dosye Pòtoprens. E pou Militi la, ebyen kapab gen kouri e pran ti chèz ban nou chita. Bò kote otorite meriken yo, ebyen y ap frape rèd rèd rèd rèd rèd ebyen nan Mwayen Oryan an. e gen pèd e dè de kote e nap pale la ebyen kote ke lèzetazini avèk izrayèl fwape ebyen iran e iran bò kote pay ki reposte anbe sò tande a li fwape de pòt 7 peyi e ki gen baz militè meriken gen rada ki tava e touche e se gwo koze e nan moman sila e nap tande e minis e Izrayèl la e se pa de koze ki di e li di gè a pap kanpe lap kontinye e tou bon latak an tou ka se gwo koze bon kote e gwo peyi yo la risi bon kote pa yo avèk la chinn yo deja pran de dispozyon pa yo yo menm mande lèzetazini e gè sa lap fwe kòl la de la Anben se yon bagay lap chèche nan mond lan. Antouka se gwo koze pou Juan Tichez Bolochita e nou gen kèk son la nou pral vin pataje avè w konsènan de e sa kap pase o nivo peyi a e peyi Dayiti e ou menm ou pa mande eleman de fòmasyon e antouka nou pral tande kèk son ansanm avèk mwen si se mwen kap di w ou pap kwè men nou gen de enfòmasyon ki trè sansib e m swete nou Juan Tichez Bolochita moute volim reseptò la mande vwazinaj vin tande bon jan nouvèl bon jan eleman de fòmasyon Depiw wè lè sa rive se pèp la k pale rante lakay ou pou nou kapab vin enfòmew de sa kap pase nan lakou peyi dayiti pansetan peyi a jan nou wèl pwale la yon pakèt politisyen nou panse ki tap fè gwo bri e ti lapli e kòm kwa ke yo pral jete Alix Didier fils Aimé antouka Alix Didier fils Aimé rete nan boul figi nèg yo la antouka se gwo koze e se gwo pale anpil Nan moman sila n ap pale la, nan moman sila n ap anrejistre emisyon la, ou pa mande m eleman de fòmasyon, men depi ou la w ap jwenn tout detay, prete m ti chèz ba w, moute volim reseptò la, mande vwazinaj vin tande bon jan nouvèl, bon jan eleman de fòmasyon paske nou la pou nou vin enfòme w de sa kap pase o nivo peyi a e poukwa pa le mond antye e sou tansyon, anpil moun nan je yo oubyen pwojektè yo limen oubyen fikse ebyen sou peyi e Iran, Izayèl e nan moman sila e Lèzetazini ki fè yon sèl avèk Izayèl ben pou kapab ebyen e lage e dwon nan misil sou Iran e seman kap di w pap kwè ann al tande son sa petèt wa gen yon ide sa kap pase o nivo peyi a Peyi Dayiti antouka ann pati ansanm medam la sosyete pou plis eleman de fòmasyon ann pati ansanm. te fè lè l t ap prete sèman 7 fevriye 2017. Lè prezidan t apral t ap prete sèman, li te fè diskou sa a nou pral tande e se sa yo li t anvi respekte e ke nèg yo deside pou yo touye l. Se Jovenel, pov Jovenel, Jovenel kote li?
Pèp Ayisyen, Ayayayy!
Premye mo m ap di nou jodi a. Se mèsi.
Se mèsi.
Misye te respekte nou antanke pèp. Misye te respekte nou wi mèt la. Paske l sanble nou, se afè pa nou li ye, se zantray nou ke li ye. Misye te respekte nou. Men nou pa t konn sa non pèp Ayisyen. Yo fè nou manje labouch nou wi. Epi yal touye fizikman yo menm.
Map di nou mèsi. Map di tout militan nou yo ki tonbe nan batay manch long nou mennen pou demokrasi a yon mèsi spesyal. Yo menm tou. Yo rann jou sa a posib. Mwen pap janm bliye yo ansanm ak tout fanmi yo ki an dèy jodi a. M mande yon rekèyman, yon minit rekèyman pou yo.
Se t yon prezidan ki te respekte nou. Paske pa bliye, se yon prezidan mizè. Se yon prezidan mizè menm jan avè nou. Ok son prezidan mizè son nèg andeyò pitit peyizan son nèg ki soti atè a menm jan avè nou li konn doulè nou li konn grangou menm jan avè nou li konnen pran kamyonèt la menm jan avè nou li konn pran tèt machin nan menm jan avè nou li konn moute tèt kòman rele tèt kamyon an pou dlo a pase pou l pa ka pou l pa ka desann pou l pa ka antre pòtoprens pou l pa ka antre pwovens li konn tout mizè nou. men yo fè w tiye l kòm pèp. Yo fè w manje l, paske w pa gen dwa konn sa k bon pou ou, ou pa gen dwa chwazi sa ki bon pou ou, ou pa gen dwa kanpe avèk moun ki kanpe pou ou, ou pa gen dwa goumen, ou pa gen dwa goumen avèk moun k ap goumen pou ou, ou pa gen dwa kanpe pou w renmen moun ki renmen w. Yo fè w rayi moun ki renmen w e yo fè w renmen yo menm k ap detwi w. Ou pa jan yo fè w rete nan Pòtoprens, yo fè w rete, w ap souri avè yo, w ap dòmi avè yo, w ap pran plezi w avè yo nan Pòtoprens, men se yo k ap detwi w Y ap fini avèk avni w, y ap manje pitit ou san l poko fèt. Y ap detwi rèv timoun yo nan peyi Dayiti. Men yo fò aksepte l, yo fò vin wè l nòmal pou y ap detwi avni peyi an, avni timoun yo nan peyi an. Ou menm kòm pèp. Ayayay jovenel Jadje.
Map di nou tout mèsi paske nou te chwazi m nan eleksyon prezidansyèl 25 oktòb yo. Mèsi paske nou rechwazi m ankò nan eleksyon 20 novanm 2016 yo. Nou mete m prezidan. ak yon sèl kout kle. Mwen gen konsyans de kokenn chenn reskonsabilite sa a nou ban mwen an. M ap pwofite pou m felisite nou paske nou chwazi demokrasi nan plas anachi, chimen lapè nan plas vyolans. Lòd ak pwogrè nan plas dezòd ak briganday k ap fè peyi nou fè bak. Misyon pa m se bati yon sosyete, yon nasyon ki fè fyète nou tout. Pou nou akonpli misyon sa a, fòk nou refòme lekòl nou yo. Ayayay! Lekòl pa la sèlman pou bay konesans. Yonn nan wòl lekòl se fòme bon jan sitwayen. Bon jan sitwayen.
Sa vle di,
moun ki prè pou sèvi peyi yo. Enhen. Moun ki konprann fòk enterè peyi a pase anvan enterè pèsonèl yo. Bagay sa yo, se depi lekòl pou timoun aprann yo. Misyon pa m se kreye kondisyon pou chak Ayisyen viv pi byen. Ebyen se pou sa yo touye l. E wap wè ke e mesye nèg yo tèlman mechan menn. Jovenel gon kote li lè l fèk rive vreman e m panse ke nou tout li te nòmal pou nou te trè kritik anvè li menm. M pral ba nou tande diskou a men dezole m fon ti koupe. Misye bay nèg yo 2 premye ane manda. Nèg yo ap koupe rache, se yo kap bwote, yap fè koripsyon sou misye. Misye kwaze bral, nèg yo ap bwote lajan leta. Men 15 oktòb 2019, pa janm bliye sa. Ayayay! Jovenel nèg ki di mesye tire sa pou pèp la, sa w tande a tou tout nèg yo leve kont Jovenel. E se sa yo ke l te pwomèt Se sa yo ke l te fè nan diskou l, sa l te di nan diskou li, li te vle reyalize, li te vle fè pou nou antanke pèp. Nèg yo di non, n ap tiye w.
Misyon pa m, se kraze tout baryè ki genyen ant moun andeyò ak moun lavil. Moun rich ak moun pòv. Moun nwa ak moun wouj, moun anwo ak moun anba, Ayisyen k ap viv nan peyi a ak Ayisyen k ap viv nan dyaspora a, nou tout se Ayisyen. Nou pral bati yon sèl Ayiti pou tout Ayisyen. Yon Ayiti kote diskriminasyon pa dwe anpeche reyisit ekonomik ak. Enben se sa nèg yo pat vle l fè. Nèg yo deside eliminel pito. Sosyal pèsonn pè. Yon Ayiti kote moun pa p lite kont povrete sèlman, yon Ayiti kote tout moun ka jwenn yon lavi miyò. Mwen pran angajman jodi a pou m travay. Pou nou rebay Ayiti diyite l. Mwen pran angajman pou m travay pou jenn fanm ak jenn gason anvi viv nan peyi a. Mwen pral travay pou pèmèt moun nan dyaspora a ki vle retounen lakay yo.
Tande byen wi, moun ki nan dyaspora a ki vle retounen lakay yo. Epi ou konn sa yo fè? Yo fè dyaspora rayi Jovenel. Manifes, mwen menm konn tèlman wè manifestasyon nan dyaspora kont Jovenel, gon kote m konn di mesye, moun yo pa konprann vre non mesye. M konn di Bondye nan syèl la, pase nan kè pèp la non, fè pèp la konprann prezidan non. Mesye gon kote m konn rive, dlo konn prèske sot nan zye m wi, paske m santi prezidan ap mande yon bagay, ke l ta sipoze genyen, ke pèp la ta sipoze konprann li, nou wè prezidan se kankou moun k ap mande la charite, kòmsi hey, prezidan ap mande yon, ap mande pèp la fè l favè a, tande l, akonpanye l, ou konprann mwen, akonpanye mwen. Men diskou mesye, machin kominikasyon ke nèg yo mete sou pye an kont Jovenel lan mesye, yo devore Jovenel, yo fè pèp la rayi Jovenel. Aah! Yo fè pèp la rayi Jovenel mesye, yo fè dyaspora wè Jovenel kòm veritab dyab. Dyaspora ap manje prezidan an. Manifestasyon preske toutan nan dyaspora, li vin yon pwogram kont Jovenel. Miami manifestasyon, Boston manifestasyon, New York manifestasyon, Washington manifestasyon nan dèyè Jovenel. Paske gon machin kominikasyon ki met sou pye ki fè dyaspora konprann ke Jovenel son veritab mal absoli. E se Jovenel kap fè yo pa ka al nan peyi an. Ebyen yo touye Jovenel, kisa nou wè yo fè pou dyaspora? Nèg yo fout dyaspora a distans nèt. Yo met dyaspora aleka nèt. Sa vle di ke politisyen an itilize dyaspora wi. Vye politisyen tou sòt, tou enbesil, tou pa eklere a wi. Yo itilize dyaspora ayisyèn sa ki eklere a wi. Nan diskou politik tèt anba. Yo itilize dyaspora a tankou prezèvatif. Yo fout yo fout use nou epi yo voye nou nan gabich. Men m swete ke dyaspora pran nòt. A wi! Vye politisyen tou sal, tou santi fò, tou rabi, tou fouksti a wi. Yo itilize dyaspora wi mèt la. Yo manipile dyaspora wi. Apre sa yo fin use li, yo voye dyaspora a nan poubèl. Ou pa wè Jovenel Moïse te fin avèk yon pwojè konstitisyon. Li mete entegrasyon la diaspora ayisyèn dan la politik ayisyèn. Mezanmi! Nèg yo fout touye prezidan. Ou pa wè nèg yo vin avèk yon fo pwojè konstitisyon la? Yo ekskli kategorikman la diaspora ayisyèn nan zafè politik. Diaspora kale zye w, diaspora kale zye w, diaspora kale zye w. Konn kiyès kap goumen pou ou. Konn kiyès kap panse pou nou tande. Konn aprann renmen moun ki renmen nou. Aprann renmen moun k ap fè sakrifis pou nou. Aprann kanpe avèk moun ki kanpe bò kote nou. Mwen menm mwen wè doulè nou, m wè mizè nou. M ta renmen nou rantre nan peyi a. M ta renmen wè n ap viv nan peyi a. Menm jan dominiken ap viv lakay yo byen. Men pa bliye, gen de nèg ki nan mikwo a ki manipile w, ki fè w konprann ke y ap batay pou ou. Mantò! Yo fè w renmen yo. Yo fè w kontinye follow yo. Yo fè w menm ap joure m menm wi Beto. yo fò kòmsi rayi fouco epi se vòlò k pa vle wè w la se yo menm wap swiv yap kontinye manipile anpil nan nou nou poko janm ka konprann kiyès kap goumen pou nou gen de nèg a mikro pa sa yo te fè jovenel gon pakèt nèg a mikro pa sa yo te fè jovenel an jodi an w kontinye tande sanzave sa yo toujou yo pi rèd pase izo y mèt la ayayayy. Yo detwi jovenel yo fò rayi jovenel kòm pèp men yo fout jovenel anba tè men kadav sa yo sou moun toujou gade eta peyi a ki pozisyon wè nèg sa yo genyen ou pa wè guy philippe kanpe yo tout yo tounen yon pakèt chyen anraje pou yo manje guy philippe e yo vin avèk yon diskou pou yo fò rayi guy philippe menm jan yo te fò pou jovenel la epi jodia gade fizeme la ou wè yo kont fizeme Kale zye nou non mesye dam. An tande prezidan an nou touye a non. Ayayayy. Woy mesye. Pou yo ka fè sa san kè sote. Mechan.
Pou dyaspora a vin fè biznis, kreye djòb, patisipe tout bon vre nan devlopman peyi yo. Vwala.
Ayayayy. Pou dyaspora ka rantre nan peyi l, vin patisipe nan devlopman peyi l, e prezidan vin fè l vre. li tap entegre nou nan politik peyi a, e nou tap kapab, peyi an tap stab, pase chyen politik sa yo, pèp la tap rejte yo kategorikman. Nèg yo entèlijan pandan yo, pandan w wè yo anba wi, yo di dyaspora pa rantre, yo fout ou a distans. Yo, yo benyen peyi a avèk zam, pou yo retire espwa ou nan peyi a. Prezidan te pale pou ou, e l poze aksyon pou ou, dè le premye jou. 7 fevriye 2017 pa ranble sa Jovenel Moïse ala parèy.
Map voye yon gwo kout chapo pou tout enstitisyon ak otorite nan leta yo pou travay yo fè ki pèmèt aboutisman pwosesis elektoral la. Ayibobo pou nou mesye dam. Ayiti retounen sou chimen demokrasi. Wi! Ayiti retounen sou chimen demokrasi. Yon gwo respè pou pèp ayisyen an. Ayiti se yon min richès. Ayiti se yon boul dyaman.
Poutan, pitit li ap soufri nan mizè. Mezanmi tande byen wi! Ayiti se yon boul richès, e se vre! Ayiti se yon boul dyaman, e se verite! Epoutan, E poutan pitit la ap koupe dan la mizè, ap soufri. E son mizè pwograme! Yo kenbe n ladan l paske w pa gen dwa soti nan mizè kòm pèp. Ou nou, nou se dè esklav. Nou se dè esklav nan lespri yo. E yo kenbe n la. Yo fè w aksepte l, menm an 2026 yo fè w aksepte pou ke w pa moun antanke pèp. Tande zye nou non pèp ayisyen. Ske nou refize met tèt nou ansanm. Ayayy.
Se sam vin di nou. Mwen vin di nou. Caramba.
Nou kapab si nou vle. Se mantalite yo pou nou chanje.
Exactement. Exactement. Tande diskou avèk nanm. Se mantalite yo pou nou chanje. E nou kapab vre. Li te pwouve ke nou kapab. Li te pwouve ke nou kapab, e m garanti nou mesye, si nèg yo te kite Jovenel Moïse fin fè manda a li fè eleksyon, peyi an tap, peyi an pa tap eta sa non, peyi an ap dous wi mèt la. Peyi an tap dous mesye. Men non, nèg yo pa vle sa, yo pito tiye misye pito. Konpatriyòt mwen yo, jou a rive pou nou mete tè yo. Rivyè yo, solèy la, ak moun yo ansanm pou nou devlope peyi nou. M ap bezwen tout moun, tout ansyen kandida, tout moun ki te vote pou mwen.
Moun ki pat vote pou ou. Pat vote pou mwen.
Justement, bèl pawòl.
Ni moun ki pat vote ditou. Nou bezwen tout moun. Map bezwen nou tout pou Ayiti ka leve kokenn chenn defi sa a. Peuple Haïtien, Mes très chers compatriotes, Le sentiment qui m'anime en ce 7 février,

Et le coeur qui pense que Jovenel Moïse votre président le président que vous a que vous avez choisi ce président à la fin de son mandat le résultat sera positif je m'engage devant vous peuple haïtien.
Nèg yo pa kite sa reyalize yo paske yo pat vle l reyalize ok.
Yo pa kite sa reyalize paske yo pat vle l reyalize pou tout bon. Mwen prezide a la destine de mon peyi, je panse a nos aïeux qui nous ont laissé cette terre en héritage. Porte par l'amour profond de notre pays, Nèg yo mechan anpil mesye.

Men prezidan nèg yo tiye a wi mesye. Enben diskou sa l te fè l 7 fevriye 2017 devan nasyon an, priz lapawòl ofisyèlman pou l te adrese l avèk nasyon an e nan apre prestasyon de sèman li enben jisteman fò l te vin pale avèk nasyon an. Prezidan te anvi fè de bagay. Men pa bliye, nan DNA nou menm kòm Ayisyen, e son verite li ye, nou gon ego k ap dechire nou. Nou tèlman egoyis, egoyis la vin nan politik la. Nou sot nan lakou lakay nou avèk yo, kòm si fò paran nou, se petèt kèk grenn moun, se pa nou tout ki konsa non, men nou gon ego k anraje, kòm si Si entèl, si se pa mwen ki fè tèl bagay, kòm si m ta di w li pap fèt. E si m fè l tou, entèl pral benefisye de li, m pap fè l. Enben Jovenel Moïse t ap reyalize de bagay nan peyi a pou pèp la, nèg yo pa vle l fè l paske si l fè l, pèp la ap bat bravo pou li. Sa sèlman fè nèg yo bloke peyi a, yo boule tout materyèl nèt. Imajine w, pou Youri Latortue ap fè boule de materyèl k ap konstwi wout, pou Moïse Jean Charles ap fè moun boule materyèl kap konstwi wout nan peyi. Mesye, pou Sorel Yacinthe ap fè boule pot mete dife nan poto elektrik ki pral met kouran nan vil Jeremi. Paske si Jovenel mete l, pèp la a di bravo, e Jovenel ki Moïse ki te banm kouran 24 sou 24 la. Mesye politisyen an, yo tiye pèp la wi mèt la. E gon kote map rive, m pa konn si map ka padone les oligarques, men se politisyen ki ba nou sa wi.

Kèt men nou t yon prezidan de la repiblik pou pran pouvwa pou al kibon pèp nan mizè ou ka kon ou ka fon ide kantite moun ki nèg yo touye aprè aprè yo fin touye prezidan jovenel pase pa bliye nou dwe rann mesye politik yo responsab tout zak ke gang yo komèt nan peyi a. Ou wè si ou pa fè l, sa vle di ke wap ka kite yo la toujou. Ou wè ou menm ki pèdi fanmi ou pandan 4 dènye ane yo, kidnaping, ou menm ki pèdi biznis ou ki te boule nan manifestasyon, machin ou, kay ou ke bandi pran, rann politisyen yo responsab sa. Rann yo responsab. Epi wap ka bay tèt ou jistis. M konnen ke nou pèdi li difisil pou nou rekipere, men lè gon leta tou, leta ka dedomaje nou tou.

Ou pa ka panse pou demen, ou pa ka just deside men ki sa ke m pral fè, men ki sa ke men nan tèl aktivite ke m pral antreprann, men ki kote m dwe m ye, men ki kote m vle ye. Kòm si ou pa ka deside ki sa pitit ou kapab devni demen si Dye ve. Ou pa ka deside kòm si m ta di w ki sa w ap ye nan kat senk an ki gen pou vini. Nèg yo pa vle sa. Men pa konsekan, Nèg yo rasire yo ke yo garanti avni pitit yo. Se sa a. Ekselans Chèf de Delegasyon.
Men mwen panse ke mesye yo te ka garanti avni pitit yo, an menm tan yo bay posibilite pou pèp la li menm kapab fonksyone, pou avni timoun yo kapab garanti tou.

Nou pral fè politik la yon lòt jan. Nou pral mete enterè peyi a devan. Enterè peyi a se devlopman. Enterè peyi a se ranfòsman enstitisyon yo. Enterè peyi a se viv ansanm yonn ak lòt. Enterè peyi a se goumen kont kòripsyon. Enterè peyi a se desantralizasyon. Enterè peyi a se fè kolektivite lokal yo jwe wòl yo. Enterè peyi a se reyalize tout refòm e pran tout mezi ki ka pèmèt jenn fanm ak jenn gason reprann konfyans nan peyi yo. Nou ban m yon manda pou m fè chanjman. Mwen pral fè chanjman. Nou pral ranfòse tout enstitisyon yo. N ap modènize Leta epi fè desantralizasyon. Fòk sitwayen sispann viktim anba abi Leta ak moun ki nan Leta.
E se sa nèg yo pa vle. Ok se sa nèg yo pa vle yo vle detwi pèp la nan tout sans e jodi a wè yap detwi pèp la e wè pèp la aksepte kite yo detwi nan pòtoprens. Fòk refòm ekonomik yo fèt tout bon vre pou jistis sosyal la ka vin yon reyalite nan peyi a. Yo pa vle sa, yo pa vle sa. Nou pral ankouraje moun fè biznis, nou pral itilize tout avantaj nouvèl teknoloji yo ofri pou nou ka fè peyi a vanse pi vit nan enterè tout sitwayen. kit sa k ap viv lavil, kit sa ki p ap viv lavil. Ansanm, nou pral aplike yon pwojè nasyonal pou devlope Ayiti. Nou konnen priyorite m, priyorite mwen an nan domèn, gwo domèn sa a ki rele agrikilti. Nou konnen l, mwen sot di l, fòk. agrikilti a modènize pou nou ka bay jèn fanm ak jèn gason travay nan peyi a. Peyi nou bèl, peyi nou se yon richès natirèl, anpil moun renmen vizite l. Nou pral devlope endistri touristik la pou nou fè plis moun vin wè peyi nou, pou nou kreye plis djòb. Pa egzanp, mwen menm, nou tout konnen m sot nan Nò. La Sitadèl, ki kanpe nan Nò, ki s on gwo moniman nou gen nan peyi a. Konben kòb La Sitadèl bay Leta pou k antre nan kès li chak ane? Zewo dola.
Zewo.
Jodi a, m pran angajman devan nou. Pou m di nou 700 mil touris ki prale su le nò chak ane sou dezyèm manda nan fen dezyèm manda kenkena m nan fò touris sa yo monte sitadèl pou y al depanse lajan. Nèg yo pat vle sa. Pwojè sa Moyiz Janchal kraze l avèk manifestasyon Okap Ayisyen. E prezidan pat ka travay. Manifestasyon pou kraze okap. Paske yon bèl pwojè konsa. Si w son dirijan politik. Ou ta sipoze egzije prezidan an. Pou ke l reyalize pwojè sa. Men w pito boule okap pou fèl pa fèl. Moise Jean Charles politisyen ayisyen. Nap tounen ke Bondye beni nou. M renmen nou anpil.